Zile pap janm jwe sendomeng. Son chwa kem fè. Se menm jan. Nenpòt moun kap viv sendomeng. M fè chwa lajan m pap janm al jwenn ou sendomeng. Ania lèd klè sou sa. Yon moun kelke swa pwoblèm ou gen sil ka ede w lap ede w men depi se an repiblik dominikèn ke w ye li pap kite lajan pal al an repiblik dominikèn li klè sou prensip la ok li voye lajan ba ou pou kelke swa rezon an li pa vle lajan pal al an repiblik dominikèn. Li ka fè yon chwa, se yon dwa l genyen. Menm jan ameriken ka deside l di l pa p kite afè lajan pa l ale Kiba pa egzanp. Se yon chwa, se yon dwa ke l genyen. Gon zanmi ki reponn Ani, ki di Ani se pa ke l gen yon pwoblèm avèk li, men li menm l ap bay yon reyalite ke l viv. Reyalite ke l viv se ke li pran egzanp pano, pano solè, ke li menm li vann yo Sendomeng a 320 pano, 320, 320 watt, li vann yo a 50 dola ameriken, an Ayiti l oblije vann yo a 80, 85 dola, pou 2 rezon. Premyè rezon, se touye yo touye yo lan dwàn nan, avèk rakèt. Non sèlman pou w peye leta plis rakèt, se touye yo touye w nan dwàn nan. Dezyèmman reta. Dezyèmman reta. Ok? Li bay yon egzanp konpare. Li di ke li voye yon bagay Ayiti. Ok? Depi novanm, swa septanm oubyen novanm, Jiska jodi a, yo poko enspekte toujou Okap Ayisyen nan dwàn nan. Right? Tandiske an Repiblik Dominikèn, li gon bagay ki vini le 7 janvye, yo gen tan livre l. Li gen tan fè tout pwosesis, tout bagay pou ladwàn, men yo livre l la, men l montre antrepo li, l montre bagay li. Warehouse li. Ok donk li menm kèlke pa li gen dwa vle nasyonalis men eske l kapab pi wayalis ke lewa? Konprann byen. Konprann byen. An n ta di ke pwodui ke zanmi sa a te pote a se te de pwodui perisab. Li t ap sove yo an Repiblik Dominikèn, men l t ap pèdi tout an Ayiti. Poukisa? Paske sistèm nan tèlman kòwonpi, e nan nivo ke yo mete bagay la men wotè a, ou deja konprann ke bagay la ekstrèmeman difisil. Men tout bagay la se yon kesyon de transparans. Tout bagay la son kesyon de transparans pou nou konprann sa bagay la ye. Ann pran yon biyè davyon. Men ki moun ki pa rele anmwe akoz de biyè davyon an ki twò chè. Se Ayiti se youn nan ra peyi distans ke w pakouri nan kesyon avyon pi chè atravè lemonn. Ok pi chè a travè le moun ok jis pran egzanp pe ou sot isi ou al an di ou sot okay ou al okap ok gade gade pri biyè a. Men kounye a sa pou w gade, jis gade pa egzanp menm distans lan ke w sot Miami w al Santo Domingo pa egzanp, an n ta di ke w soti Ayiti w al Miami, ou soti nenpòt ki kote w al Miami, an palan de Ayiti, ke se swa Okap, ke se swa Okay, gade distans lan, gade pri ou peye l, kounye a jis gade. Yon moun ki sot Miami ki al Santo Domingo. Gade distans lan, gade pri biyè a pou wè. Men kounye a premye bagay pou nou chèche konnen an tèm de transparans vantilasyon an. Gade vantilasyon an pou wè nan pri biyè a, gade konbyen ki ale pou konpayi an, gade konbyen ki ale pou frè jenero, gade konbyen ki ale pou taks. E sa pou gade Lè sa a, w ap wè ki wotè taks ke otorite ayisyèn mete sou chak moun ki vwayaje pou nou wè. Ok? Men, nan kad yon peyi ke y ap eseye restriktire, pa egzanp, e an tout lojik, se pa t ap yon pwoblèm non taks la. Men se kisa taks la fè? Se kisa yo fè avèk lajan taks la? Se sa tout kesyon an ye. Se menm jan avèk dola senkant lan. Mwen pou dola senkant lan. M pa pou yo retire dola senkant lan. Ok? M pa pou yo retire dola senkant lan. Mwen pou yo itilize dola senkant lan a bon esyan. E pou sa m ye. Sa vle di ke si se dola senkant lan ki finanse Fon Nasyonal Dedikasyon, Mwen pou ke mwen wè ke men ki kantite lekòl ke lajan sa a pèmèt ki konstwi. Si yo di dola senkant lan, ann di pou yon egzèsis fiskal, yo pran yon dekrè, yo di dola senkant lan se pou enfrastrikti. Asmoman la ou pran tout lajan k antre nan kesyon dola senkant lan epi kounye a se gade w ap gade wout ap fèt e bay pa gen pwoblèm. Ann ta di yon bon maten yo di ke pou ane sa a dola senkant lan li pral fè e e e e e je dis n'importe quoi ayewopò Epi se gade w gade w wè pou premye ane a epi w gade w wè men kantite milyon k antre epi w wè ayewopò a fèt vre. Menm moun k ap bay dola senkant lan. Pwoblèm ayisyen pou dola senkant lan se pa paske l bay dola senkant lan se paske l pa wè kisa dola senkant lan fè.